Gwo zen Deblozay pete madam mesye Roudy Sanon ki salanbe aktyèl prezidan konsèy prezidansyèl la. Rezon ki koz nou di aktyèl prezidan se paske nou raple n mesye sa yo ki pat vle mete tèt yo ansanm pou yo te dezinye yon prezidan pou te reprezante yo. Donk yo vin di Tanzantan youn ap prezidan konsa pou jiskaske yo òganize eleksyon nan peyi an. Antouka, se pa de sa nou vin pale. Nou vin pale de Roudy Sanon li menm ki avili Edgar Leblanc. Nou pral ba w plis detay konsènan rezon ki koz Roudy Sanon li menm li ta avili Edgar Leblanc. Pran ti chèz ba w, nou pral tande koze. Yon lòt bò, gen chèf gang katye Mawozo an, Lanmò San Jou ki fè anpil dega, li boule komisarya, li mete polisye deyò, li boule dwàn Grantye an, anpil deblozay, anpil dega fèt nan Pòtoprens yè dimanch lan. Men èske w te konnen rezon ki koz tout dega sa yo? Si w pa t konnen, mete chèz ba w la, nou pral ba w tout detay konsènan tout deblozay sa yo ki fèt yè dimanch lan nan Pòtoprens. Bòn nouvèl pou tout moun Biden yo! Jan ke nou te konnen, pwogram sa li menm ki te kanpe pasyèlman, gen anpil moun ki te gen otorizasyon d vwayaj nan men yo, malerezman yo pa t ka vwayaje. Gen anpil moun tou ki te gen pou te vwayaje nan demen si Dye ve, apre desizyon sa a te fin. pran, malerezman JetBlue pa t kite moun sa yo monte avyon. Ki eksplikasyon JetBlue te genyen pou moun sa yo? Bon, li te di se pa li menm ki pran desizyon an, se pito uscis avèk otorite amerikèn nan ki te pran desizyon sa, ki te mande l pou l te kanpe vwayaj yo annatandan ke yo te fè ankèt lan. Donk, Carel Pedre, anpil moun konnen, ki se yon pèsonalite piblik, li te fè yon twit yè, li di vòl yo reprann. Tout moun ki gen otorizasyon de vwayaj nan men yo, ke uscis li menm li pa t anile l, ebyen moun sa yo, yo kapab vwayaje nòmalman. Bonjour, bonswa tout moun. Si ou ta renmen konn tout detay de enfòmasyon mwen sot pataje la, si ou renmen m, si ou ta vle platfòm Ann Koze avanse, ebyen ban nou yon like, yon pataj, yon abònman. Jan ke nou te anonse w lan, Roudy Sanon ki avili aktyèl prezidan konsèy prezidansyèl lan Edgar Leblanc. Pran ti chèz ba w, nou pral pèmèt ou tande tout. koze ou di sa nou ap met deyò. Tousuit aprè, nou pral ba w tout detay konsènan dega lanmò san jou te fè nan Grantye yè dimanch lan. E se lan pa, e lò a m ap di nou l ap pale anpil pale anpil la, e menm sa k rive moun k abite lan zòn Tòsèl yo. Tout moun te konn soti antre lè yo vle. Yo pa t janm konn kidnape moun nan zòn nan ni atake okenn moun nan zòn nan non. Pase nèg ki lan zòn Tòsèl yo, se moun Tòsèl yo ye tou. Yo konn tout moun. Si m pran machin mwen kounye la m pral Tòsèl depi lè m ap rive bò akademi an jiskaske m rive anba lakay mwen y ap konn se machin mwen. Pase machin sa a m gen 6 an avè l. Tout nèg ki lan gang ki lan zòn nan konn machin sa. Se vwazen yo m ye lan zòn nan m abite. Pa gon nèg k ap atake m. E l konsa pou tout moun ki te ret lan zòn nan. E moun ki ret lan zòn nan yo te anpil. Men ki kote jwèt la gate. Jwèt la gate lan fo operasyon lapolis. E lan fo operasyon lapolis wi. Lapolis ap fè foulay. Vitelòm gon biznis nèg yo vin a traktè yo kraze l. Misye gon poulaye nèg yo boule poulaye a. Epi misye di ke fò l antre kòb li a. Depi lè l di fò l antre kòb li a li menm bagay li yo kraze yo. Enben tout moun ki nan zòn nan e bay zòn nan wi. Depi lè a wi. Depi lè a tout moun se vide lè lye. Paske la polis fon pakèt tan vin fè foulay anwo a. Enben se sa ke majistra Granti a t ap plenyen maten an. Sa di mwen mwen konprann li e m konnen l. Sa di donk gen bagay lè w pa viv yo, ou pa ou pa kab pale ladan yo. E nou gon gwo defo an Ayiti. Ou abite Kafou, moun Kafou ap viv sitiyasyon pa yo. Ou menm ou rete la plèn wap wap ou pa konn anyen epi wap kòmante. Ou pa konn sa moun nan ap viv. Moun ki ret nan zòn de non dwa yo se yo k pou di w kisa yap viv. Se dè milye de deplase. Paske gen yon pati ant pènye, tòsèl, taba, byen ke tòsèl la e taba li ye tou, mwen menm se nan taba 53 m abite. Zòn sa yo, se dè milye de kay, e se pa ti kay piti. Mwen 95 pou san kay sa yo abandone, tout moun yo oblije ale, se la polis ki lakoz sa. E sa m ap di a e pa manti, tout moun ki ret nan zòn nan kapab, ki ale kapab temwaye sa m ap di la. Se la polis ki lakoz sa. Jou maten nou wè m te denonse lè yo te touye yon pakèt moun Lon ti mache. Touye yon pakèt moun. Annik vini ici men bal sou tout moun ki te la. Anben depi lè sa, jwèt la gate. Jwèt la gate, tout moun oblije ale. Pase se te Elbe se fo entèvansyon li tap fè. Epi apre sa li vini li bay bilan. Bilan lan pa gon zam ki sezi. Li vini li fin bay bilan li ale epi lan demen dega fèt. E alò de ki bilan wap vin pale la? De ki operasyon wap vin pale la? Si lè operasyon fèt yon kote moun ki te la yo ap jete yo, yo pap tounen la ankò. Bon ou di ou fè operasyon lan zòn epi kon ale. Lan menm zòn sa dega fèt. Enben, al pale yon moun ki nan tye la pou nou wè. Pou yo di nou ant lè lapolis te vini avan, ki jan yo te ye avèk apre. Si konnya vi yo pa pi an danje. Lè pandan lapolis vini epi l ale a. Pase foulay lapolis vin fè. Foulay li vin fè. Se bagay kosmetik. Sa di donk moun kap dirije nou yo, yo plis nan kosmetik ke yo pratik. Gen menm tik yo men yo pa gen menm siyifikasyon. E pi yo gen de twa foulay lan pwès la kap fè bri pou yo. San yo pa konn sa yap pale a, e sa l ye wi. M'en se sa li ye wi. La polis la poko janm fè okenn entèvansyon, oken kote lan peyi a. Sa k te fèt, gon sèl entèvansyon k fèt e pa la polis ki fè l. La polis pran woulib sou li, laboul. E toto k fel. Toto fel li mete kob deyo li pran kob lan men lot moun nan zon nan ki gen kob li chache de 3 mèsenè ayisyen melanje avek polisye li met kob li deyo epi yo dechouke ti makak zon sa pi tout moun ki te abandone moun yo tounen lakay yo. Se sa yo rele te gon entèvansyon k fèt chèf gang nan mouri. Apre sa lòt yo se foulay. Lòt yo se pou la galeri men moun men moun men y ap tounen lè se blòf la blòf la ap tounen vin jwenn ou. Blòf la ap tounen vin jwenn ou paske kote w di w ale ou se si w se la landemen tout moun konstate se dega k ap fèt nan kote w di w t ale a. E se sak fèm di Normil fèt atansyon poul pa pase tankou Elbe. Paske Elbe avèw pa gen menm objektif. Elbe te gen konpayi sekirite privel kap itilize bagay lapolis yo. Ensekirite a te bon pou Elbe. Se Elbe te kon volim kòb ke l t ap pran nan men nèg sektè prive pou l transpòte machandiz yo, ba yo sekirite lè y ap sot lakay yo pou al travay, li gen kòtèj li k akonpaye yo. Se te bi, polis la te biznis pèsonèl li. Men Normil pa pran polis la pou l fè biznis pèsonèl li. Normil vle fè lapolis. Kon a si Normil vle fè lapolis. Se pou l fè lapolis pou tout bon. Li pa gen dwa kite okenn minis jistis ap vin entimide l. Si yon minis jistis ap anmède moun dòw, bay demisyon w. Bay demisyon w, ba misye lapolis li. Oubyen di l mete rad kòmandan an chèf li sou li, ke l vin fè djòb la li menm. E sa wi pou n kòmanse fè pou nou fè nèg ki anba tab kap fè djòb anba tab yo pou nou kòmanse fè yo parèt sou tab la. Paske gon gwoup nèg isi ki di peyi sa pap avanse. Gon gwoup nèg ki di peyi a pap avanse. Konn a nou bezwen moun ki gen grenn nan mouda yo pou fè peyi. E sa nou bezwen. Kadi nou pa bezwen ba tèt nou okenn manti, pa gen manti la, pa gen bay manti, sa vle di donk. Ana Edgar Leblanc vin la avèk 8 lòt moun kòm konseye prezidansyèl. Y ap ret tann ke nèg yo redrese sitiyasyon kawotik ke leta ayisyen kreye Kon a men Edgar Leblanc lan bay manti l tonbe. Lap lap ba moun caricom yo manti kon a pou li menm kòm se lòt bò a l te ye ki lan ki peyi sa pou li lap ba ayisyen manti tou granmoun nan genlè genlè kòmanse pa gen kamera pa bagay la pap rive sou rezo sosyo epi l tonbe lan bay manti tou. Nou wè moun kap swafe sou ba yo te fè dan le pase? Pa okipe yo. Edgar Leblanc jwi de privilèj sa an Ayiti. De l al li pase senatè l pa t gen yon goud, se yon moun entèg bagay. Deklarasyon sa yo pa ka yon moun entèg. Paske misye pa entantad. Deklarasyon sa yo son moun lisid ki konnen lap bay manti. E sak verite a? Son moun lisid an son nam e konsyans kal reprezante peyi a. Lon bagay li rive nan bagay la lal bay manti sou do peyi a. E sak la verite? Kon a nèg kap vann moun Edgale blan kom moun de byen yo foure vant sa lan bounda nou. Zi et galil mwen te moun de byen deklarasyon l fè lwa e kay kòmnèl pa tap fè yo. Pase l konnen li gen dwa di l gen volonte men yo poko kapab rive kote yo bezwen an e annik di sa yo. Konn a wap di la polis rekipere se si la polis rekipere epi pandan ke tout ayisyen konnen se manti wap bay. Bon ki kote m pral pran mo de byen an m mete l pou w la. Mwen esak fè papa m pala mwen menm m pa konn achte figi nou nou fè bagay ki byen map pale de nou nou fè sak mal la tou map pale m pala achte figi nou mwen m pap wont pou nou bon m pap wont pou pitit mwen m pa bezwen di nou anyen ankò. M pap wont pou pitit mwen. Pase si m konnen jan pou m leve yon timoun se konsa m leve l. Epi konn a li menm li gon santiman m pa konn kote l pran l li fè afè pa l. M pa gen mwont pou li. E si se lan prizon l gen pou l ale, m pap pwoteje l on segond. Epi yo fout li lan prizon. Si l deraye, li kite ray sosyete a, ray sa yo te ba li, li kite yo l al fè afè pa l, li vin tounen on deprave anndan sosyete a, plas li se penitansye nasyonal li ye. Si l se on ti gason. Si l se on ti fi, fout li lan prizon medam yo. Pase jodi a la tout sore nou gen la yo se sitirans nou ki fè yo. Epi nou kontinye ap fè sitirans toujou. Gen de nèg ki pa janm mande peyi a padon. Gon seri de nèg nan sa nou fè Ayiti nou pa janm mande padon non. Okontrè nou vin pi awogan, nou vin pi frekan, nou vin pi visye, nou vin pi vòlè. Malgre ke nou mennen peyi a lan labatwa, gon bann nèg lan tout sektè lan peyi a, nou pran peyi a nou mennen peyi a labatwa. E m pral rive pi lwen avè nou. Anvan n ap di se blan, se blan, se blan, se blan. Ebyen nou konnen ke blan an pou bokou nan nominasyon Alfons lan. Anvan y ap di se blan ki pa vle peyi a mache, blan pa, men se Ayisyen ki t ap bay Alfons. E blan k mande sa k ap pase la.
Vwala, nou sot tande Roody Sanon ki sot mete nan bòl prezidan konsèy prezidansyèl lan Edgar Leblanc ansanm avèk tout ansyen DG pnh lan Frantz Elbé. Antouka, medam mesye, koze yo anpil sou ti bout tè papa Dessalines te mouri kite pou nou an. Jan ke mwen te di w, m ap vini avèk tout eksplikasyon konsènan dega lanmò san jou li menm li te koze nan zòn Gantye yè dimanch lan. Donk, kisa ki pase? Se paske gouvènman ayisyen an ansanm avèk lapolis te vin dekouvri anpil zam avèk bal k ap rantre nan peyi an, ebyen se pa Repiblik Dominikèn tout materyèl sa yo yo menm yo ta pase. Yo vin deside mete yon tèm a sa. Ebyen, non sèlman yo vin fèmen e transpò lan, an plis, yo vin mete yon nouvo komisè nan zòn lan. Ebyen, Lanmò 100 jou li menm ki vin santi sa ap ba l gwo pwoblèm, li estomake, li fache. Donk, lè bandi yo bezwen materyèl pou yo sèvi, lè sa yo genyen yo fini, piske nou te. Remake li te fè yon videyo dènyèman la kote li te montre anpil materyèl li te genyen, li te gen zam, bal, anpil lòt materyèl li te genyen lakay li. Donk li vin reyalize lè tout materyèl sa yo fini, si. E Edgar Leblanc li kontinye ap fè tout demach sa yo kote pou li fèmen e transpò l lan, ebyen pi devan sa pral vin mal pou li. Ebyen sa ki vin pase li mete li boule komisarya, li boule dwann lan, li boule lòt bagay toujou, li menm kouri dèyè plizyè polisye e menm komisè gouvènman, nou te wè kisa li te fè avèk bagay ki te nan tèt li an. Donk, li te imilye anpil polisye ki ap di yo pa gen materyèl pou yo travay, yo pa gen sesi, yo pa gen sela, donk yo pa ka afwonte. E nou menm reyalize, polisye kenyan yo menm ki vin nan peyi an swadizan pou vin mete lòd, pou vin etabli sekirite nan peyi an, ki te vin goumen kont e bandi sa yo, yo menm jounen jodi an ki toujou e ap koze dè dega, ki toujou ap fè tout e bagay sa yo, e malgre Kenyan yo, yo la an prezans tout Kenyan sa yo, e m pa kwè yo plis ke polisye an Ayiti, mete sou Kenyan ki vini yo. Donk si. menm lanmò Sanjou li pa menm viktim. Antouka, bagay la parèt flou pou anpil nan nou. Mèsi a ou menm ki t ap gade videyon an. Si w renmen l, kòmante, pataje, abone, konsa w ap ankouraje m, w ap pèmèt platfòm Ann Koze avanse.